Salut salut tout moun, se toujou yon plezi pou mwen ansanm avèk ou nan yon nouvèl video, mèsi a chak grenn moun ki abòne avèk chanèl youtube nou, mèsi a ou menm ki toujou kòmante, ki toujou like, ki toujou pataje ti video nou yo, tout fwa ou menm ou poko fè sa, tanpri apiye sou ti bouton ki make subscribe lan, epi klike sou ti klòch lan, konsa chak ti video nou pataje Yap diw medam yo pataje yon video al gade video an e ou pap regrèt sa ou vrèman pap regrèt sa ansanm avèk nou ok jodi an video mwen an diferan se pa swen cheve se pa anyen ki gen rapò avèk swen kòmsi fizik men kanmèm ki gen rapò avèk swen moral paske se yon video kote ke mwen pral eksplike yon istwa ki te pase mwen, mwen kwè ke istwa sa a li vo la pèn pou ou tande epi pou w pran yon leson moral ladan l. Se yon tag Queen Nini ansanm avèk Biara Claire òganize, m ap kite non yo pou nou abòne sou chanèl yo an. Salut mesdames, mèsi anpil pou travay n ap fè nan kominote a. Tag sa Biara Claire ansanm avèk Queen Nini òganize an, nou genyen Ben Angel ki tag chanèl nou an. nou menm pou nou kapab pataje ansanm avèk ou yon istwa ki te rive nou lontan ou byen tou yon istwa ki te rive nou ke nou pap janm bliye. Salut a ou menm tou bèl Angel, mèsi paske ou envite nou nan tag sa. Answit, tanpri pa bliye al abòne sou chanèl yo an pou nou kapab sipòte yo menm jan ou sipòte nou ok. Toutfwa ou enterese pou konnen alò ki istwa mwen pral rakonte, rete nap tounen. A tout swit! Istwa sa nan epòk li te rive m nan se te enkwayab mwen pa t vrèman ka kwè sa k te pase an men kanmenm li ede mwen grandi plis answit mwen tire anpil anpil leson de zanmi ok mwen chwazi istwa sa men gen anpil lòt istwa map gentan pataje ansanm avèk nou lè map fè story time sou chanèl lan paske se pa yon bagay m vrèman fè twò fasil natirèlman mwen pa moun ki renmen eksplike istwa mwen avèk moun kòm si nenpòt moun mwen plis ka konfye mwen avèk zanmi mwen se sak fè ou ka wè mwen pa twò pataje story time sou chanèl lan mwen Pataje ansanm avèk nou konsa pou nou kapab fè plis pridans. Mwen te gen yon zanmi nan Repiblik Dominikèn ki te sèl inik pou m ka di sa zanmi ke mwen te genyen paske menm si mwen lekòl mwen konn plen lòt zanmi sou mwen men mwen toujou gen yon grenn moun ke mwen fè kredi pase tout moun mwen toujou gen yon grenn moun mwen toujou bat lavi ansanm avè l nou manje ansanm nou ri ansanm nou kriye ansanm nou pase tout soufrans nou ansanm Mwen toujou gen yon grenn moun pou sa paske mwen konnen sa vrèman difisil pou jwenn yon moun ki pataje tout moman ansanm avè w. Se sa k fè m pa janm kwè nan griyen dan avèk anpil anpil moun epi nan moman tristès mwen pou mwen pou mwen jwenn mwen sèl ok. Nou te rankontre nan yon fason ki te fè relasyon nou an te vin pi vit soude. Si w ap soufri yon bagay ou jwenn yon lòt moun k ap soufri yon bagay li yon ti jan vin pi fasil konprann ou nan sitiyasyon w ye an sa kapab Uni nou pi vit. Se konsa nou te vin zanmi. Men mwen menm de karaktè mwen se yon tip de zanmi mwen preske bay tout mwen pou zanmi. Tout. Tankou si mwen gen zanmi mwen ki gen pwoblèm ou byen tou yon moun fè li yon bagay ou byen tou yon moun di yon bagay mal de zanmi m mwen toujou prè pou m reyaji pou zanmi m pou zanmi m pou zanmi m. Sa se karaktè sa mwen genyen nan zanmitay. Men. Pandan ke nou vin zanmi, mwen konnen ke mwen pa zanj, mwen konnen ke li menm tou, li pa yon zanj, nou toujou te konn genyen ti bagay diferan nan nou, ti endiferans, diskisyon, a wi sa nou byen, pou ou menm ki pa viv Sendomeng, men ki mòd de vi ki genyen antre etidyan. Kòm si etidyan afème kay ansanm avèk lòt etidyan. Ou ka afème yon apatman pou ou avèk yon moun, moun nan nan chanm ni ou nan chanm ou. Si w gen move moun w ap viv avè l tou, ou pap santi ou byen. Men nou menm nou te vin viv tankou sè, nou viv tankou big patnè, zanmi, besti, bra. Ok? E pi, sa konn rive ke, nou te telman konn viv byen, menm lajan nou, nou te konn pataje ansanm. Nan ki sans mwen eksplike? Kom si lè kob mwen vini, e kom si se kob li ki vini, lè kob li vini, se kom si se kob mwen ki vini. An menm tan tou mwen te yon zanmi si kòb mwen fini li mwen toujou tyen aske kòm si mwen pa li pa fèm kado li prete m paske mwen konnen li se yon etidyan se moun ki responsab li se pa kòb li genyen li menm ou konprann e li sipoze gen yon bidjè mwen toujou tyen aske nou toujou note tout ti prè ou peye entènèt ou peye kay bla bla bla bla bla bla ou prete m si ou prete m sa se konsa l te toujou ye nan mitan nou answit lè lajan mwen vini mwen remèt Sa se konsa mwen menm mwen fonksyone kòmsi mwen pa toujou pran piyay sou moun kòmsi map manje lajan w bagay konsa ou se zanmi m prete rad ou m prete afè w sesi sela m pap remèt non m pa tip de moun konsa menm si nou pat vrèman konn prete rad paske nou te gen fòm diferan nou te gen gwosè diferan ok men an menm tan tou lè lajan depanse, si lajan m fini, si lajan l fini, e nou menm ansanm nou konn gaspiye lajan, nan sans gaspiye, e pa vrèman mwen menm ki te konn gaspiye paske li te gen lòt zanmi, li ka pataje ansanm avèk yo, m ka dè kòm fini, bagay konsa, paske nou te toujou konn ap kouri dèyè l. Li pa renmen konsève kòb, lajan l pase, lajan si, lajan sa. Konsa, lè kòb fini, ou toujou jwenn risk pou prete, paske ou pa ka pral rele fanmi, di lajan fini, ou pa ka pral rele pèsòn moun paske yo te ba ou kòb ki pou te fè ou yon kantite tan. Men nou te vin gen yon urjans nan depanse kòb kay nou, kòb kay nou fini, nou pa gen kòb kay nan men nou. Kounye a la, mwen menm ansanm avèk zanmi m, nou panse, paske. Bagay yo rive nou se nou menm sendomeng ki konnen tout sa nou viv tankou fanmi pat janm konnen kisa nap fè isit kisa nap sipòte nan sans nou di kisa nap fè kòmsi lè yon bagay pase se antre nou li rete nou pat konn pataje ansanm avèk fanmi sof ke yo voye nou lekòl yo konnen nou lekòl e pa kòmsi nou gen yon lòt vi apò de sa men tout sa ki pase nou li toujou rete antre nou epi nou prete kòb pou nou peye kay men e mwen menm ki te pale ansanm avèk moun yo nan telefòn bagay sa yo mwen toujou kòm si nan zanmitay m toujou pi devan epi lè moun yo vini vreman vre yo vini yo viza m te preske fini sou paspò an mwen te konte bay paspò pa l paske li menm li te gen viza pou 1 an ki t ap dire plis epi kòm e mwen menm ki te pa la moun yo bagay sa yo lè moun yo vini li lonje paspò l la moun yo di non kote paspò pa m paske se mwen menm ki te pale ansanm avèk yo ki te negosye nan telefòn nan bay paspò pa m. M jis bay paspò m san tèt chaje paske mwen konnen zanmi m kòmsi li pa pral vin abandone m nan sa nou pran kòb la a nou de nou asepte sou sa nou pale sou sa nou gen tout konvèzasyon epi finalman nou wè se sa pou nou fè nou prete kòb la ansanm avèk enterè chak 15 jou ou sipoze bay 20 pou sa men Si ke jodi an ou ta sipoze peye ou pa peye demen si Dye ve gen 10 pou san ki ogmante sou kòb lan ou vin gen pou bay 30 pou san mè cheri nou pa reflechi ak anyen nou pap travay nou se etidyan chak 15 jou nou sipoze bay 80 dola mwen panse se sa yap 80 dola epi A lepòk li te, ya, li te 3200 peso ki te ka an prèske yon ekivo a 80 dola e pi nan 30 pousan an nan demen si ou pa peye 3200 peso an ou byen 80 dola lan ou pral bay 4800 peso paske yo ajoute 10 pousan sou li ki prèske fè 100 konbyen dola e pik m pa vrèman sonje. Nou pa reflechi, nou pap travay, nou se etidyan isit, nou pran dèt la. Ok, men nou te pran l avèk ki pwojè? Mwen di konsa, mwen te gen kòb ki te pou vini pou mwen, epi m di konsa, an, ok, nou ap pran li, n ap peye premye enterè a, apre sa, kòb mwen ap vin vini, m ap annik bay e manman lajan, y ap remèt mwen paspò an, epi nou fini a sa. Nou te met nan tèt nou n ap peye yon sèl enterè. E kòm si m ta di nou konnen n ap annik bay manman lajan ki 400 dola, ki se 400 dola epi 80 dola enterè a. Dja, nou fini! Se konsa nou te planifye l. Ok, tout moun dakò, wi, nou fè l konsa, nou fini. Sa vin rive ke zanmi m vin al Ayiti. Li bay premye enterè an, epi li ale Ayiti. Mwen menm, mwen te gen pou m rete paske m pa gen paspò. Paspò m yo te kenbe pou sa. Men nou pa di pèsonn moun sa, pa gen moun ki konn sa. Alepòk, m te renmen ansanm avèk mari m nan. Li menm ansanm avè m, m di, kisa m ap di mennaj mwen an lè l mande m kot paspò m bay sa. Li di, a n ap di konsa, imigrasyon, li nan men imigrasyon. A nou fè yon manti ansanm. Paske nou te baz. E kòmsi lè w gen yon zanmi yon konplis, e konplis youn lòt nou te ye. Lè l fè de seri de bagay mwen kache pou li, mwen menm tou, lè m fè yon bagay, li rete antre nou la, nou pa pral di moun. E konsa nou te viv. Epi. Se konsa, mennaj mwen konn paspò m nan men imigrasyon, manman m konn menm bagay, tout moun konnen menm bagay. Men nou pa janm peye enterè sa yo, enterè ap moute, moun yo toujou ap rele, moun yo toujou ap rele, moun yo toujou ap rele. Men nou pa kè, nou konnen n ap peye kòb lan, sof ke kòb mwen te pran reta, natirèlman, kòb mwen te souvan ap pran reta, se sa k fè li te souvan konn ap prete m kòb. Telefòn mwen pèdi, mwen vin, nou vin demenaje, mwen vin ap viv. pi prè lekòl mwen paske li menm li te gen pou l te tounen Ayiti nèt. Moun yo pèdi kontwòl nou, nou pèdi kontwòl moun yo tou, men nou toujou wont rele moun yo paske nou pa gen tout kòb enterè yo pou nou bay, nou santi nou cho. Kounye a, manzè al Ayiti, men nou, li toujou ap ekri m, m toujou ap pale ansanm avè l, sa n ap fè pou kòb lan, sa n ap fè pou kòb lan, m ap di a m ekri yo, yo pa reponn mwen, m vin gen lòt telefòn. Piga ou panse m sove ak kòb la nou toujou ap pale de kòb la li toujou ap di pitit mwen m pè pou ou wi sendomeng bay sa yo li menm te vin al ayiti nèt li toujou ap di m li pè pou mwen lap priye pou mwen bay konsa epi yon jou mwen rankontre bab pou bab ansanm avèk moun yo moun yo di a bon Epi tou paspò m nan men moun yo, yo pral fè, kòman yo rele bagay sa yo, flyers, m panse se konsa yo di l, pou yo mete nan mi, pou yo di y ap chache m, kòm si yon avi de rechèch, ok menm mo a. Y ap chache m, se kòm si mwen sove avèk lajan moun yo, yo pa janm jwenn mwen. Yo fè m monte machin nan, yo di m monte, byen serye, epi mwen se fi, mesye yo, yon gwoup mesye, yon bout machin, Yo fè m monte epi yo di m ann ale yo pral konn kay mwen. Se kòmsi son vòlè m ye. Epi lè yo rive yo konn kay mwen yo antre bay sa yo, yo di anrè lò rete se si se la kilò ap bay kòb lan, ou pran kòb lan, enterè moute ou pa janm epi tou yo moutre m paspò m kenbe nan men yo ta pral fè flyers lan epi gen youn ki di konsa Bondye renmen w anpil wi e kretyenn ou ye m di l wi Bondye renmen w anpil paske sa tap mal pou ou men yo gentan ale nan lekòl kote m ye an Lekòl mwen an gen 2 campus, yo ale nan youn, yo di yo ke non mwen pa etidye an isi an, mwen nan lòt campus la, se sak fè m te jwenn yo tou prè m paske m te vin rete tou prè lekòl mwen, kòm yo pase nan lekòl kote mwen ye an, yo pa jwenn mwen yo pral fè avi de rechèch lan pou yo mete ni nan lekòl lan, ni nan lari an di yap chache m mezanmi, yap chache m pou dèt la. Lè sa rive m tèlman sezi, men se mwen k ap viv pou kont mwen, zanmi m nan li menm li Ayiti. Epi, lè yo fin ale, mwen ekri zanmi m nan. M di l, Pitit, guess what? Devine sa k pase? Li di, Kisa? Men, chak lè yon bagay pase, m toujou ekri l tout sa m ap fè isit, tout sa k pase. Kòmsi depi m ba l yon nouvèl li poko konnen, li toujou di m, Ou wè avè moun kòb yo? M toujou, gen de lè e pa moun kòb yo. Epi m di l konsa, Pitit mwen kontra moun kòb yo men sak pase men sak pase men sak pase m esplike l istwa li sezi li moutre m li pè pou mwen mwen menm tou mwen pè epi tou yo banm dèle kilè pou m pote pil lajan bay m pa gen lajan sa yo mwen antrave mwen met tèt mwen nan cho ni li menm tou kòmsi nou mete tèt nou nan cho lè mwen di l sa tèt nou cho bay sa yo epi mesye yo ban mwen yon kondisyon Apre sa, mwen vin al kote yo te ban mwen dèle pou m pote yon kòb ale, mwen vin jwenn kòb lan pou m te peye lekòl mwen. Kounye a, sa m fè? M pote kòb lan ba yo pou m retire tèt mwen sa. Lè m pot kòb lan ba yo, yo di m konsa, Kilè w ap bay tout enterè sa yo? Bagay sa w bay la, li peu de chose, bagay konsa. Epi mwen pale ansanm avèk yo, mwen esplike yo, mwen di yo, e mwen menm ki la pou kont mwen, bagay konsa. M fè yon pawòl ba yo, yon fason pou yo ka pran pitye pou mwen, bagay konsa. Epi yo dim konsa ok pou nou kanpe enterè a pou ou wap pote tan kòb ban nou tan kòb ban nou nap kanpe enterè a pou ou jiskaske ou fin peye tout enterè avan yo epi nou menm nap wap jis gen pou bay manman lajan epi se konsa mwen ekri zanmim nan epi li dim ebyen ok map gade sam ka fè sam jwenn map voye ba ou ou menm konbyen ou gen nan menw mwen menm mwen te genyen yon 200 dola ameriken yon bagay konsa mwen te gen yon kantite nan menm epi mwen dil li. Mwen di ok pa gen pwoblèm, sa ou voye an m ap konplete l, m ap di yo se sa m gen. Epi vreman vre, mwen rete, mwen rete, lendi pase, madi, mèkredi, nan jedi, m ap tann zanmi m nan fè m siy. M tann, tann, tann, tann, tann, m wè l pa janm di m anyen. Men, nan jedi lan lannuit, mwen ekri l, mwen di, apa w pa di m anyen bagay sa yo? Moun yo ap tann kòb la demen si Dye vle fò m ta pote l ba yo, kòm ou te di m ou t ap jwenn yon bagay. M wè w pa di m anyen, bagay sa ap tonbe. Epi, sa ki te nan tèt mwen, m panse li t ap chache yon mwayen pou l te voye kòb la ban mwen. Epi, a mon gran etonman, li di konsa, O, e ou m ta pral ekri la wi, li te vè dizè di swa. E ou m ta pral ekri la wi, bay sa yo pitit. E, e, e, m te gen san dola, mwen bay yon moun, yon chofè moto, al ba w, al voye san dola ba ou, bagay sa yo. Lè mesye a rive nan bank lan, li di konsa, kòb, li pa wè kòb la nan pòch li. Nou ka imajine. Li di m konsa, chofè moto an pa wè kòb la nan pòch li, kòb lan pèdi. Nou ka imajine jan m santi m. De kou, mwen santi se yon manti. Paske si yon bagay konsa te rive, Bank Ayiti fèmen depi 5 è 4 è m panse e pa 10 è diswa lè menm mwen ekri w e m te toujou wè w online lè mwen ekri w pou w ta ban m sa ou t ap fè tout kou konnen menm si e pa sou entènèt ou ta ekri m ou t ap rele m pou di wi si nou antrave men yo pran lajan bagay konsa ou t ap montre m tèt cho a tout san fwa li di m kòb la pèdi kounye a la mwen menm ki deja nan sitiyasyon sa poukont mwen mwen pale mwen di l non non non non pa fè m sa sa son manti Ou se zanmi m sa se yon manti ou pa ta ka di m se konsa pou ta anonse m yo vòlò w kòb pou nou al bay pandan ke nou antrave konsa bagay li di a non ou pap kwè m sesi sela se lòt bò li fache li di m pa janm fè l konfyans e li konnen ki sakrifis li te fè pou l jwenn kòb la ban mwen bagay sa yo eksetera an bann pawòl. Kounye a li vin fache, mwen pa pale l de kòb la ankò, m vin di konsa ok si li vle la voye paske e pa sèl mwen ki te pran kòb lan pou kont mwen, men pwoblèm mwen sè ke se mwen ki ret nan peyi a answit se paspò m ki nan men moun yo. Nan demen si Dye vle mwen ale kot moun yo tou mal, mwen di moun yo konsa. Bon, m te gen pou m te pote tan ba nou, e m te kontakte moun mwen te pran kòb la ansanm avè l lan, moun nan di m konsa, li t ap voye yon kòb ban mwen, lajan pèdi, blablabla, eksetera. Kounye a moun yo di m konsa, yo dezole pou mwen, yo te fè yon kondisyon ansanm avèk mwen, m ap kontinye peye enterè. Sa, se premye pati pou m montre nou kote depi la m te kòmanse yon ti jan pèdi konfyans men m toujou konsidere ke li se zanmi m m pa ka pale nenpòt jan avè l pou lajan m pa t vle zanmitay nou kraze. Jou ale jou ale jou ale mwen vin deside pèdi semès lekòl mwen yo pou m peye dèt la men gen kèk zanmi m mwen te toujou konn pataje bagay dèt la ansanm avèk yo kòmsi yo pi gran ke mwen mwen te toujou bezwen konsèy yo men yo toujou te konn di m konsa Pa sibi bagay lan pou kont mwen mete paran zanmim nan okouran paske se sèl mwen ki nan peyi an si yon bagay rive men pou mwen lap mal paske gen nan mesye yo ki te konn afèm avans kòmsi pou yo ta pou yo ta kouchem ou byen pou yo gon relasyon avèm pou enterè yo soti etc pil koze yo te toujou afèm avans m te toujou konn ap moutre zanmim yo mesaj yo bagay konsa men yo te toujou banm konsèy sa rele fanmi demwazèl lan Patajel ansanm avèl paske mwen paka pran pwa pou kont mwen. Men mwen menm mwen te toujou kòmsi kenbe sekrè an antre zanmi, mwen di se zanmim bagay sa yo, yo pat konnen nou te nan bagay la, e pa kounya pou map vin al pale yo de sa etc. M te toujou vle gade amitye first. Dènye koup pou touye koukou m paka peye dèt lan. Mesye yo di m konsa, enben nenpòt jan l pase, jan l pase, bagay konsa, epi tou yo mete m nan machin, m t al kote yo, yo mete m nan machin, yo vin lakay mwen, yo antre, yo ouvè, m ouvè pòt, yo antre, yo chache tout sa yo jwenn nan kay lan pou yo sezi. Finalman yo te vin jwenn laptop mwen, yo sezi laptop mwen, te gen kèk tablèt ki te sou tab lan, bagay sa yo, yo gade, kòm gen ekran yo te kraze, yo pa pran, epi tou yo wè, yo gade, yo gade, yo t ap sezi tout sa yo jwenn nan kay la. Mwen rele zanmi m nan mwen di l men sa k pase m. Li montre m li pè pou mwen, li pè, li pè pou mwen bagay. Men li pa janm fè okenn demach depi lè m te di nou li te di m li voye 100 dola ban mwen kòb pèdi. Men m toujou ekri l mesaj sou sa. M toujou di dèt lan e nou toulède ou pa ka kite m ladan l pou kont mwen, li toujou reponn mwen. sou sa li toujou montrem wi sou konnen sim te genyen m patap kite w nan sa pou kont ou paske m ta genyen m patap fè yon sakrifis bagay sesi sela map priye pou ou Bondye ap retire nou nan sa li toujou montre nan mesaje nou tou lè 2 Bondye ap retire nou men li pa janm fè ankenn jès zanmim nan vin tounen isit li dim konsa li pral achte yon telefòn. Mon ti jan etone m di bon li pa gen kòb pou l ede m peye dèt lan l pral achte telefòn ki bo l pral achte telefòn nan epi mwen menm mwen te gen kèk bagay m te dwe al achte pou maryaj mwen mwen akonpanye l pou y al achte telefòn nan lè mwen rive mwen te gen yon enterè pou m te bay ki vo kòb ki nan men l pou achte telefòn nan alò li te de enterè ki vo kòb ki nan men l pou achte telefòn nan li desann avè m li antre nan yon mòl li achte telefòn nan. Mwen te ka pale dwòl avè l devan moun yo, men se zanmi m de tout fason. Pandan se tan, mwen fè montre l mesaj mesye yo ekri m pou enterè. Kounya la li di, a mesye yo ki ekri w la? M di, wi mesye yo ki ekri m. Mwen kite l al lakay, paske nou twa li te gen yon lòt zanmi ansanm avè l. Mwen kite yo ale, mwen menm mwen vin ale. Apre sa mwen ekri l yon mesaj. Mwen di, m pa t janm panse ou te ensousyan konsa. Mwen panse ou te sansib pou mwen. Pou nan sa m ye la map pran tout brimad sa yo, ou gen kòb pou peye yon enterè ke yon dèt nou pran ansanm, epi w achte yon telefòn avèl? Bagay la te choke m on ne peut plus, m met sou premye manti l te banm nan, m mete sou bagay telefòn nan mwen wè l achte devan m nan. Epi li vin banm anpil eskiz, li di m konsa, Li te konn fè ti video met sou Facebook, li dim se yon moun ki bal kòb lan, paske moun nan wè lap fè video sou Facebook, telefòn li a pede nwa, telefòn li si, e a telefòn li l fè, li oblije achte telefòn nan, m pa konn kote l jwenn kòb lan, m dil menm sakrifis ou fè pou achte telefòn nan, ou te ka fè sakrifis tou pou libere m nan sa m ye an, paske se paspò m ki nan men moun yo, idantite m, epi m te vin kòmanse wè se paske se pa paspò pal ki fè li aji konsa, epi m vin kòmanse wè pa gen rezon. pou zanmitay sa ankò. Paske non sèlman m ap marye, m ap pran strès maryaj, granmè m malad Ayiti, granmè m te menm vin mouri, epi tou m gon dèt sou tèt mwen. E kòm si epòk sa tout bagay te sou do m yon sèl kou e m pou kont mwen ladan yo. Epi m di ok, ou konn sa m ap fè? M ap pran paspò a, m p ap janm di l anyen paske mwen gen pou m marye, li zanmi m, mwen te toujou reve pou l nan maryaj mwen, mwen ap kenbe sekrè a pou kont mwen. Epi se konsa li men pou m byen di nou li pa janm mande m pou paspò a sa m fè sa m pa fè se mwen menm kèk fwa ki toujou di men sa mesye yo di men sa mesye yo di men sa mesye yo di lè m di l sa m m ap priye pou m konsa epi e konsa maryaj mwen vin vini vre yo ban m paspò a li pa konnen. M pa dil anyen e maryaj mwen vin fèt li nan maryaj mwen mwen jere moman men se pa paske m te vle yon amitye ankò paske lè maryaj mwen fini mwen sispann zanmitay la mwen sispann li men mwen pat sispann zanmitay la nan sans ke pou m pat janm pale avèl mwen te jis konnen mwen pa ka konte sou li ankò pou anyen. Mwen te vin demenaje tou, m al lekòl, mwen chanje lekòl. Mwen te chanje tout vi m nèt. Tout vi m pou sa k te pase m nan, mwen chanje tout bagay. Men sensèman, mwen te kenbe sekrè a pou mari m nan, m pa t janm di l sa k te pase a. Li, lè m gen paspò m, mwen ba l manti toujou. Se imigrasyon ki resi ban m paspò. Bagay sa yo, m pa t janm ba l verite a. Pou anivèsè l, li te envite m, anivèsè l an fevriye, li te envite m nan yon aktivite l ap fè, epi m pa t ka nan aktivite an paske menm jou an mwen vin jwenn yon travay, nan menm moman an mwen vin bay travay mwen priyorite, paske mwen di m m, gen de zanmi ou pa nan fè sakrifis pou yo, paske nan fè sakrifis se ou menm ki pèdi. Mwen te vin pa t ka patisipe nan anivèsè an, li vin fache, li pa pale avè m ankò paske m pa t la, mwen ret nan mwen menm I don't care, mwen pa t bay sa. regle anyen pou mwen epi mwen kontinye lavi m. Epi mwen vin wè ke gon pakèt moun ki ap ekri m, k ap di m men sa li di de mwen, li kòmanse poste videyo sou Facebook, li toujou ap poste anpil bagay, k ap di moun engra, sesi sela, zanmitay, gen moun ki sesi, ki yo bezwen, yo zanmi w lè yo bezwen, anpil bagay l ap poste sou Facebook, gen moun k ap ekri m yo di m lave m nan pale, bagay, m pa okipe moun yo. Men mwen menm mwen konnen rezon ki fè zanmitay lan fini. Epi gen de lè tou, gen yon zanmi m ki konn voye videyo li fè ban mwen, lè m gade yo m konn sezi tande sa l ap di, kòmsi yon pil istwa m pa konprann. Epi m di, bon, dòt fason mwen te zanmi avè l, tout fanmi li te konnen, se nesesè pou mwen pale avèk yon gran sè li, avèk mari an, paske mwen te wè moun sa yo nan fanmi an yo. Kòm si se moun ki pi gen larezon, epi m apwoche gran sè an, mwen di l, Men sa ki te pase, mwen menm ansanm avèk sè w, e men tout sa k te manke rive m, yo te manke mete avi de rechèch dèyè m, yo antre lakay m, yo sezi tout afè m, moun yo ban m presyon pou yon dèt nou te pran ansanm, epi li lage m nan dèt lan pou kont mwen, mwen vin wè ke li pa yon bon zanmi, mwen sispann zanmitay la. Sè a te etone, paske premye fwa li te tande istwa sa, li pa t janm konn bagay konsa, epi sè a di li pral pale ansanm avèk li. Ta sanble lè sè a al pale avèk li, timoun imajine kwa, li di li pa konn bagay konsa. Li pa konnen li dwe m, li te dwe pran dèt avè m, se te dèt pa m pèsonèlman, li pa konnen anyen de dèt sa. Mwen di ke nou te pran ansanm. Kijan m ap fè konnen li di sa? Yo rele mari m, te gen lòt istwa, yo rele mari m, y ap di mari m, e li gen yon gran sè l ki toujou avè l ki plede pou li san konnen l. Gran sè a pa konn anyen de li men gran sè a met men l nan dife pou li. Gran sè a, li eksplike gran sè a. Gracia menm di mari m madanm ou al bay manti sou sè m mari pandan se tan e mwen ki tap viv a moun nan isit se mwen ki te zanmi moun nan moun nan pat janm zanmi nou yon fwa se zanmi m li te toujou ye e li te toujou montre kòmsi se mwen menm ki sèl ki fanmi l m konn tout sa l fè sesi sela sak pral vin lave m nan istwa w lan mwen gen yon zanmi mwen te toujou konn voye tout mesaj manzè ban mwen ba li paske zanmi m nan te toujou konn ap di m konsa ou pa ka gade sa pou kont ou Wis ou pa ka gade sa pou kont ou w ap strese ou pa p manje ou gen pou w marye fò w gwosi se ou konnen depi nou pral marye nou toujou bezwen epi lè m vin isit m ap esplike zanmi m nan men kisa manzè di de dèt lan zanmi m nan sezi li di Wis M gen tout mesaj ou menm avè l la sou yon tablèt mwen gen, ban m al chache yo. Zanmi m nan ale li chache, li chache, li voye yo ban mwen, epi m tèlman sezi, m screenshot yo, m voye ba mari m nan, pou mari m nan wè konvèzasyon mwen menm avèk manzè de dèt lan. Nan ti istwa sa a, kisa mwen vle nou tire kòm leson? Pa fè sakrifis pou zanmi ki pa ka fè sakrifis pou nou. Se pa paske n ap rann mal pou mal. Gen de seri de zanmi ou gen nan lavi ou fòk ou ka wè èske ou ka konte sou yo ou menm tou pou ou riske lavi ou pou yo. Sa se youn. Dezyèm bagay, toujou chache lanmou nan tout relasyon. Zanmitay, fanmi, renmen moun epi pou moun renmen nou an retou. Paske, nan zanmitay mwen an, m te toujou panse se te lanmou ki t ap dirije l. Pandansetan, nan zanmitay lan, te gen anpil jalouzi ladan l, te gen anpil, kòmsi yon pakèt bagay m pa t menm espere. Paske apre dèt lan, mwen vin ap tande tout bagay li di de mwen, li vin menm ta anvi kraze maryaj mwen, li rele fanmi mari m nan, li rele frè mari m nan, li eksplike yon bann bagay sou mwen, anpil istwa. Prudan avèk idantite nou gen anpil moun mwen konn tande ki pral pran kòb la bank sou non yo pou moun pa fè bagay konsa menm si nou te konnen moun nan te gen lajan li tap peye dèt li pa fè bagay konsa paske lajan dèt se youn nan bagay ki divize zanmi ou gen biznis ou ou gen afè w menm si se bon zanmi w vann li ak lajan nan men lajan gate zanmitay. Fòk ou toujou wè eske gen de bagay e pa riske ou pral riske vi yo san ke ou pat oblije. M panse ke si m te rakonte on lòt moun sa, a kòb kay nou fini, se si se la, m te pale sa a manman m, li te pale sa a paran pa l tou, yo te ka fè on fason yo ede nou jwenn kòb kay la olye ke nou t al bay tèt nou nan. nan prete lajan, pou nou al riske lavi nou, mwen menm yo te ka vyole m, mwen te pou kont mwen, yo te ka fè m anpakèt bagay, paske yo te ka, yo wè ke lajan yo an ap pèdi, yo pa t wè kote m pral jwenn li pou m ba yo, yo te ka fè m nenpòt bagay. Tanpri, pridansman avèk idantite nou, paspò nou, pyès nou, lè nou, avèk sinyati nou tou, paske depi se nou menm ki filme, Kòmsi depi se nou menm ki siyen, depi se nou menm ki bay pyès nou, depi se nou menm, gon pakèt bagay ki riske sou non nou avèk idantite nou. Paske mwen imajine yo te mete avi de rechèch dèyè m t ap tankou yon gwo vòlè nan peyi moun yo, anpil bagay te kapab rive m. Zanmi moun ki renmen nou. Fè zanmi avèk moun ki prè a tou pou nou. Toujou veye tout ti jès ou nan, kòm si gen de ti bagay ki rive nan zanmitay ou ansanm avèk moun, fòk ou li l ladann. Ou sipoze li zanmi w lan nan kèk ti bagay ki rive w nan lavi w ki ka petèt enpòtan enpòtan pou ou demen, ki ka menm di w sa se karaktè moun nan. Pa pran tout bagay a la lejè nan zanmitay. Gen kèk ti konfwontasyon ou ka fè avèk yon zanmi, ou sipoze wè ki zanmi ou genyen. Paske moun nan vrèman moutre w fas li lè enterè l menase. Si enterè l menase, ou prete l yon lajan gad kòman l ye. Ou wè ki jan li ye tou nan yon bagay ki fas a yon bagay ki difisil. Sa vle di toujou, toujou bat pou nou konnen zanmi nou yo pa riske vi nou, pa prete kòb pou moun paske yo ka fè kòm si yo pa konn anyen de lajan, ou menm ou vin soti mal, ou ka peye anpil anpil bagay ke ou pa t janm swete. te. Se te yon plezi pou mwen te pataje avèk nou ti istwa sa mwen grandi ladann e ke mwen pap janm bliye. Men mwen geri de sa, kòmsi m panse ke Bondye fè travay li, li geri nou de tout bagay moun te kapab fè nou. Nou ka toujou wè yo kòm temwanyaj, men e pa kòmsi bagay ki pral detwi lavi nou paske nou ase gran, nou grandi. Se te yon plezi pou mwen te pataje avèk nou, babay nap wè nan yon lòt ti story. Map tag 3 lòt moun ki pou pale de yon istwa ki te rive yo, map tag Cocoon H-Diva, map tag vil Luna ansanm avèk Haitian Queen. Mwen tag nou tou le 3 pou nou bay yon ti story, yon ti bagay ki te rive nou ke nou pap janm bliye. Babay!